Donk nou pap pale twòp e vin mande azil avèk kèk nou te pale byen avan yo azil Donk nou pap pale twòp e vin mande azil avèk kèk nou te pale byen avan yo fè konnen ke la yo pa an sekirite nan peyi a yo oblije ap gade Ki sa ki posib? Y ap demele yo kou mèt Janjak pou yo kapab pou yo kapab kite peyi a pou yo ale yon kote yo santi ke yo alabri. Sitwayen nan fòm, kòman w ye? Nou an fòm, n ap lite ak Jezi yo bò kote pa nou. Nan fòm wi la. Ou menm ou se ou fè pati de gwoup moun sa yo ki kite lakay ou avèk paspò nan men, fanmi w, ou vin la pou mande azil? Ya wè, mwen kite lakay mwen paske depi mwad janvye, mwen menm pèsonèlman m ap sibi yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil kòm moun ki te m kapab di e ki trè aktif e ki te trè aktif avèk batay pou te pèmèt ke Prezidan Jovenel rive o pouvwa e depi 13 janvye m son moun k ap viv yon jou chak kote se konsa reyalite an ye e malgre n fè tantativ n ekri anbasad la nou tyeke anbasad Kanada malerezman ki fèmen ke pa gen vwayaj donk la jodi an swit avèk sa k pase a ke m vle ke anpil moun konprann ke lemondantye konprann ke anpil moun ki tap sipòte Prezidan Jovenel Moïse jodi a yo pèsekite, yo pa konn ki kote pou yo ale. Gen moun ki tou pwofite de asasina Prezidan an epi ki ap mache sou lòt moun ki tap sipòte Prezidan. Donk la jodi an n santi n pa an sekirite, la anpil moun ki vin la. Donk nou vin la, nou vin refijye nou la paske fò w chèche yon kote ke w kapab santi w mye an sekirite. E kisa ke nap chèche? Nap chèche yon refij. Donk la pou nou la n la a e se chèche ke nap chèche ki kote ke nou mye e ke nou menm Pou nou kapab omwen jwenn yon kote pou n ale, paske n ap viv sou latè, nou dwe viv kòm de pezib sitwayen. Men lefèt ke m sipòte yon pouvwa oubyen mwen fè pati de yon pouvwa, kan anfas la oubyen moun ki anfas mwen nan kominote a, m pa oblije ap sibi, m pa oblije ap chèche ap dòmi nan mawon, m pa oblije ap mache mande moun pou dòmi. Donk la nou vin la jodi an.
Alò, ou menm ki kote w sòti, nan ki katye w sòti ou menm? Donk mwen menm, mwen sòti Kwadèboukè. E map raple l anpil moun konnen jij de pè fè konsta m fè deklarasyon dcpj tout kote ke men sa ke map viktim. Donk la jodi an son okazyon le fèt ke tout moun kounye a la se te mwen menm pèsonèlman men jodi an anpil moun anpil dirijan oubyen militan ap sibi de pèsekisyon politik jodi a nou pwofite nou vin anbasad lan la donk se sa ke nap chèche yon refij donk kounye a se pou yo di sa yap di avèk nou pil moun ki la yo gen moun la ki vin avèk tout prèv ke yap sibi pèsekisyon politik. Ou menm a konbyen moun nan fanmi ou vini? Bon la nou nou nou 6 nan fanmi an, timoun, madanm e nou la. Donk la nou vin gade kisa yap fè pou nou. Donk swa ke yo nou jwenn lapè oubyen ke moun kap pèsekite nou lakay mwen yo debake. Menm galon lakay mwen pran bal e se montre mta ka montre w video sou telefòn mwen kisa m sibi mwen menm pèsonèlman ki la jodi a. Donk la nou di ke moun paka pwofite Asasina prezidan Jovenel Moel pou yap chase moun, yo fè sa twòp nan peyi a. Bon, se demokrasi, m kapab chwazi sipòte X, m kapab chwazi sipòte Y, men le fèt ke m tap sipòte X m pat sipòte Y, m pa ka jodi a pa ka dòmi lakay mwen. M pa ka jodi a pa ka viv lakay mwen. Donk m pa konprann, donk sa kap pase nan peyi a konsa. Donk ke otorite yo e dirijan yo, yo aranje yo pou pèmèt ke yo mete tout moun an sekirite, dan le ka kontrè nou la Donk pou ke anbasad amerikèn di yon bagay pou nou, nou menm nap chèche azil, donk kote poun viv, poun ale poun viv avèk pitit nou. Donk vi madanm nou, vi pitit nou an danje. Men e m wè gen anpil moun ki kontinye ap vini, yo di m e gen plizyè santèn moun nan, plizyè santèn moun ki la, ou genyen ki la depi inèd tan, dezèd tan. Ou menm ou la, ou la depi maten oubyen e talè w parèt la? Depi maten la, paske la son okazyon pou m vin la, paske m pat ka fè l pou kont mwen depi mwad janvye pou m vin la, e m tante nou ekri. Ou konprann? E n t ap chèche de kabinè davoka ki pou omwen ede n jere dosye sa. Sinon n te gen dwa ap chèche lòt kote pou n ale, men nou pa ka riske lavi timoun yo. E non sèlman nou nou se yon moun ki ap prete sèvis nou nan Leta. Donk jodi an poukisa lefèt ke se sou prezidan Jovenel oubyen m te sipòte l, donk pou nèg ap debake lakay mwen m gen kòb m ap sipòte pouvwa. Donk jodi a pou m pa ka viv lakay mwen? Men m wè genyen polisye, gen CIMO ki la, epi sekirite anbasad la m wè yo pa di nou anyen. Ki, èske gen moun ki sòti anndan anbasad la menm? anplwaye ki vin pale avèk nou de prezans nou. Pou lenstan pa gen moun ki vin pale, n ap wè devan la a, nan pòt lan la a, gen yon pakèt moun ki mache, y ap tann pou yo vin di sa y ap di nou an. Se vre gen moun ki ka tou pwofite sa k rive an la a pou yo vin fè lòt bagay, men gen de moun reyèlman k ap sibi pèsekisyon, gen de moun reyèlman k ap sibi pèsekisyon, prèv alamen, e si yo mande tout moun lè sa a, y ap wè l. Men koko kote kote kote paspòw menm? M wè pòch ou gonfle. Se paspò ki la? Paspòm nan pòch mwen, dayè m mwen m son ayisyen otantik, nap wè paspòm se drapo peyim, donk se sa paske mwen menm m son ayisyen dan lam, donk la jodi an la vin envivab pou mwen parapò avèk de opozan politik, donk map mande eske. Sa pou m fè? Donk la m oblije la, n refije n la pou jiskaske anbasad la di sa l ap di avèk nou. Ok, mèsi anpil. Dakò.
Donk vwala, n ap kontinye.
Gen, nou ka konprann gen moun ki vle pale, gen tou ki pa vle pale, men m pral eseye pale avèk yon, yon, yon jèn sitwayen la ki li menm ki la. E sitwayen kòman nou ye? N anfòm? Nou anfòm wi, gras a Dye. Alò ou menm ou fè pati de jèn avize ki la e ou vini avèk paspò w nan men w, ou di ou vin de, menm jan avèk anpil moun ki la, ou vin de azil. Wi m vin dèyè alò m pa vin dèyè azil non m vin dèyè paspò m vin dèyè viza paske nòmalman e akoz de konjonkti peyi an akoz de konjonkti peyi an akoz de sa k ap fèt nan peyi an m jis bezwen al vizite yon kote m kapab di ki diferan antre peyi dayiti. Paske ou pa ka gen yon prezidan pou yo antre anndan lakay li pou yo al asasine l anba kout bal, anba anba bagay, jiskaske wa menm pete je, kase tèt, kase ponyèt, kase pye, jis m bezwen al viv pandan yon 15 a 22 jou nan yon peyi pou si ta gen yon gè k pete nan peyi an pou mwen menm pou m ka pwoteje paske Ayiti pa gen pwoteksyon vre. Si w ap gade prezidan de la repiblik. Yon prezidan de la repiblik yo kanpe konsa la yo asasinel pandan kel gen pil sekirite wap gade li gen mil konbyen sekirite ansanm avèk li yo fèl sa mpa byen diw pou mwen menm ki yon senp sivil. Men alò e selon enfòmasyon yo tout moun sa yo vin la se paske gen de twa moun ki te vini maten an yo fè yo antre e eske ou okouran de enfòmasyon sa pandan w la? Alò e nòmalman e ou konnen ayisyen se yon nasyon ki pale anpil mwen menm vèsyon sa ou tande a mtandel tou mtandel Yo di m depi yè gen 90 moun ke non yo gentan ekri nan papye deja, se jis prefè ap rele yo epi pou yo ba yo egzil pou yo ale. Alò mwen menm depi maten blòk dizè m la, m kanpe la, m pran près, chemiz mwen mouye, m chanje chemiz, nòmalman m poko janm wè pòt anbasad la ouvè la. M pa konnen pou pita si y ap ouvè l. vè 4 5 è 6 è men pou kounye a la yo poko janm fè oken entèvansyon. Men jiska prezan ou rete konfyan wap rete la toujou menm paske yo pa di n deplase? Non yo poko di nou anyen paske nòmalman si patap gen anyen kap fèt yo tap jis di nou kite espas sa men le fè ke nou nan espas sa nou gon espwa kanmenm nap jwenn yon bagay. Ok mèsi anpil.
Dakò mèsi frèm. Donk vwala e solèy la rèd malgre solèy la rèd moun yo rete la gen timoun ki la anba dra yo kouvri paske solèy la yon ti jan konplike. Se granmoun, timoun ki fè deplasman yo vini avèk lide pou yo ta kite peyi a pou responsab yo nan anbasad amerikèn ta voye je gade, ta fè ka de yo, voye je gade yo yon fason pou yo ta kapab kite peyi a paske selon sa yo di, selon sa yo di yo pa an sekirite kote yo ye a an Ayiti la donk y ap gade ki posiblite ki genyen pou yo ta kite, pou yo ta kite peyi a ankò yon fwa nou devan anbasad Dèzetazini Damerik. la nan taba e nou kapab wè genyen genyen timoun ki kanpe anlè a sou tout sou kote e fenèt yo la ki ap tann se paran yo ki mennen yo moun yo la malgre solèy la yo rete konfyan ke anbasad la ap di yon mo avèk yo paske selon selon lèr dir e le fèt ke yo pa fè yo deplase sa vle di gen espwa e yo fèm konnen se e kèk sekirite anndan anbasad la ki fè yo konnen si yo pa tap di yo anyen yo tap gentan. di yo kite espas la nan moman an. Donk, ann pèmèt telespektatè entènèt yo gen yon ide de kòman moun yo ye la devan anbasad amerikèn Malaïka o Senegal. Ilèvre ke li difisil pou n jwenn moun ki pou pale. E la a, sa pral chanje an gon ti pale. Donk, ok. Donk, nou pral pèmèt nou viv anbyans lan. La yap chante pou prezidan ameriken an, Joe Biden, son mesaj yap voye bay Lèzetazini.

Bay pèsòn moun k ap dirije peyi Ayiti. Nou pa gen prezidan, nou pa gen premye minis, nou pa gen oken chèf ditou. Se yon peyi ki nil dabò.
Èske gen moun ki vin pale avèk nou pandan nou la depi maten? Non, depi maten nou pa jwenn pèsòn. Men sepandan nou vin anbasad la. Donk nou panse ke Biden ka wè sa k ap fèt la. Men nou la jis peyi Ayiti aktyèlman la nou tout la nou menase. Nou pa reprezante anyen ditou. Donk nap mande ameriken jis pran, bon dayè nou nan amerik la dabò, se azil politik nou mande, nap lèse peyi a tou sa. Alò e ou menm ou te vle ajoute yon bagay sitwayen? E jodi a nou menm antanke jèn nan peyi a, nou vin devan anbasad la poun fè ameriken konnen peyi a gon pakèt gwo kad ladann. Kote ke ayiti son peyi ki gen anbago zam, men tout kote, tout katye, tout katye popilè yo plen zam, men yo di ayiti gen anbago zam, sa fè lontan sa. Nou vin la jodi a devan anbasad la pou n di ameriken, nou bezwen viv nan peyi a, nou se jèn ki fòme, ki aprann, nou bezwen viv nan peyi a. Nou pa vin la pou n vin mande yon azil politik sèlman, nou vin la pou n mande fòk peyi a gen bon jan lopital, fòk peyi a gen bon jan sekirite. Fòk pè Nou pa vin dèyè la Nou pa vin la dèyè azil sèlman mwen menm Fòk moun viv tankou moun nan peyi a Fòk moun viv tankou moun nan peyi a Nou anvi viv tankou moun Fòk gen bon jan sekirite nan peyi a Bon jan lojman sosyo Fòk gen yo nan peyi a Jounen jodi a peyi a gen yon pakèt gwo kad ladan l Pou ki rezon jodi a.

Donk e se e ou menm a konbyen moun ou vin la? Ou vin la poko tou? Non, mwen menm mwen se mwen se mwen se tonton l. Manman l mouri, papa l mouri, li pa gen frè, li pa gen sè. Menm grann li pa gen. Li pa gen gran papa, sèl li menm ki nan peyi a e li pa gen kote pou l dòmi. E mwen menm k ap ba l bakòp chak maten e mwen k pou ede l. Ou menm ou vin akonpanye l pou nou tou al ansanm oubyen pou mennen l ale sèlman? Pou nou al ansanm, paske nou pa ka viv, nou pa gen anyen nan men nou. Depi kilè n la?
Nou la depi maten. Donk sa vle di nap rete la? Wi. Toutotan yo pa di nou anyen nou pap deplase la? Toutotan yo pa di nou anyen nou pap. Nou pap deplase la. Pase nou paka viv nan peyi a e jèn nou ye nou tèmine etid nou. Nou gen pitit nou gen madanm nou paka viv nan peyi a. Ou konprann? Sa vle di, nou sèlman la chak jou n ap pase mizè. Nou fèt nan mizè, n ap mouri nan mizè. Pa gen anyen, nou pa ka sovgade anyen nan peyi a. Ou konprann? Kòman w ka fè konprann? Yon timoun fèt, li pa gen manman, li pa gen papa, li pa gen frè, li pa gen sè. Sèl li menm k ap viv e li pa gen yon kote pou l dòmi. Fò l jwenn yon moun pou ki ede l. Mwen regrèt sa n vin la jodi a. Malgre Karayib mete tout pye l nan batay la, l toujou kontinye batay, men peyi a pi mal. Chak jou se kout bal n ap tande, n pa ka dòmi. Stress ap touye nou nan peyi a. Sa pi mal la tiye prezidan an.
Pa bliye ke nan moman ke nap viv la, nou pa ka nan moman pou nou di nou ayisyen nou fyè nan peyi nou. Si prezidan ka sakrifye konsa e pa nou menm ki pa ka sakrifye. Sa vle di si prezidan rive nan yon nivo.